Hi guys Byenvini sou chanel mwen an It's Lady Mwen tounen anko avèk yon lòt videyo pou ou jodi a E m swete videyo sa se youn nan rezon kap fè ou abone avèk chanel la Kap fè ou klike sou ti klòch notifikasyon pou resevwa tout nouvo videyo ke map lage And map di ke ou pap regrèt Let's go! Guys Video jodi a se poum pale de moun ki gen en kòm ta di sa Atirans negatif sou lòt moun M pa pral Video jodi a e pa poum di ke zanmi fè moun fè move bagay Paske menm lè yap di sa e pa vre But Yon zanmi ka gen yon vye konpòteman epi li ensite yon lòt e avèk pawòl li jan lap di ke jan lap moutre ke konpòteman sa pa bon lap dil ke li bon an li fèl anvi fèl tou epi nan konsa moun nan fèl paskel vle fèl e pa paske yo fòsel fèl paske yo pa mete zam sou li donk nan sans sa m ka di ke zanmi enfliyanse. on lòt zanmi mezanmi pa pa pa fè yon zanmi fè sal vle ke li fè a donk si moun nan fèl li granmoun li gen wi li gen non li gen dwa chwazi se paske li vle fèl e ke li Li sil dakò ke ok sil bon l bon sil pa bon l pa bon si yo kritike m yo kritike m si yo pa kritike m yo pa kritike m but la majorite dè fwa l toujou konnen kisa kap vini an si e kritik la li gentan konnen si e bon bagay la li gentan konnen sa vle di e chwa moun nan zanmi pa enfliyanse zanmi fè yon bagay zanmi enfliyanse zanmi nan konpòtman l avèk nan jan Lap pale de yon bagay ke li fè, ale di moun nan se yon moun li ye lap toujou anvi fè, lap toujou anvi fè sa lòt moun ap viv avè ou byen moun nan toujou vle pou w nan yon kategori dèfwa ke l pa ta dwe ye. E menm jan avèk yon timoun, lè w di timoun nan.

Si se nan pòt la ou te konn di l pa ale pou men l pa fèmen ladann, kote men l fèmen ladann nan vin sou fi ladann nan, li p ap tounen ladann ankò donk se menm bagay la. Men malgre sa, diferans timoun nan avèk granmoun nan ou pa twò ka fè paske granmoun nan dèfwa li konn fin pran nan kòman m ta di sa menm je timoun nan boule nan bagay la li konn fin pran nan zen an li konn fin pran nan pyèj la. Epi li retounen ladann pi rèd, li gentan abitye ladann oubyen li gentan vle ret ladann, li rete ladann. Ok, sa e premye pati, sa e pou zanmi, zanmi, sa e enfliyans zanmi. But kounye a m vle pale nou de moun ki gen enfliyans negatif sou nou. Ou wè jan m di l, m di l an bon kreyòl pou nou te ka konprann. Enfliyans negatif. A se moun ki. Pou zanmi an te enfliyans negatif tou wi, men enfliyans sa map pale a se moun ki pa fòseman zanmi w li ka li ka mennaj li, manman w, fanmi w, zanmi, on moun ki ap fè yon bagay ki mal epi ou lap fèt nan je w epi nan moman ke ou pa gen kontwòl ou byen ou pa ase granmoun epi ou wè se se sa w ta dwe fè tou bon. Le plus souvent moun sa yo ki kouri ap swiv moun nan nou toujou regrèt pou tèt ki sa, paske moun nan ap fon bagay ki mal, dèfwa nou pa konnen li mal men dèfwa nou konnen li mal tou nou just bezwen eseye epi nan al eseye a nou pa pase menm jan a moun nan e menm moun nan menm lè wè li poko li poko pase nan nivo pou yo di li pase lèd la lap pase lèd kanmenm paske vi a kout and tout sa wap fè tou ou wèl e sak fè m kwè anpil nan karma. Si ou fon moun ou bagay jodia, ou mèt kwèm demen si Dye ve, oubyen li mèt te nan dizan menm bagay la, ou menm bagay la oubyen yon lòt bagay ki pi mal ap rive ou paske pa gen anyen ou fè sou tè a ke yo pa peye sou tè a. And twazyèm bagay, la m pap pale de enfliyans ankò, se de moun ki gen ond negatif. Lè yon moun ap fè twòp bagay. ki bay lè yon moun wè lè yon moun gin peche kapital yo lè yon moun gin twòp tankou lè gen avaris lè yon moun jalou li egoyis e avèk tèt li wè sèlman e sa lap fè ki toujou bon ou menm lè wap fè yon bagay li toujou la pou kritike oubyen li toujou la pou pale w mal fòw retire kòw sou moun sa yo paske moun sa yo pap pote anyen ki bon pou ou se anpil moun kap atire move bagay sou ou e nou mèt kwè m serye. Depi nou wè yon moun gen move tankou la move avi, yon moun ka pote yon avi ki kritik, paske e pa tout sa ou fè ki bon, e m fè w jwenn moun ki ap kritike sa w fè a tou ki pou di w ke tèl bagay ou te fè pat bon, ke tèl bagay ou te fè ki pat bon, e moun sa yo kap pèmèt ou avanse plis. Yo itil. Men si yon moun tout sa w fè se kritike lap kritike, se mal lap pale w paske li paka fè l, se de moun si yo zanmi w se rete kòd an kòlèt. But si yo pa zanmi w sa pap tèlman touche w twòp. Sa ka touche w si se lespri w fèb. Men depi wap fout bagay se kwè nan sa wap fè a epi bat menm chak jou pou wap amelyore, chak jou pou wap amelyore pou moun ki kont ou yo, pou moun kap di ke ou pap bon, pou moun kap di ou pap rive yo pou yo te ka kont ou. Moun sa yo, l ap fasil pou m rekonèt yo, se moun ki panse avèk tèt yo sèlman, se moun lè yo fè yon bagay li mèt fè yon tenten, yo di l bon, yo renmen l, yo sesi, yo sela, epi kou ou menm ki fè bon sa k bon an, kou yo wè l yo di l pa bon, yo pa renmen l, yo pa sesi, yo pa sela, y ap pale w mal. Sa vle di se yo menm ki pou toujou nan lo ki bon an epi ou menm pou toujou nan lo ki pa bon an. E si moun sa yo janm ou wè tout sa l ap fè, tout sa w ap fè li toujou ap kritike l nan move sans, s on moun pou w rete lwen l. Pou menm jan ou wè l pa byen ankadre ou la pa ankadre l tou jan jan ou wè li genyen yon pwoblèm pou l pou l la pou omwen li wè 10 pousan pozitif nan sa w fè a menm lè 90 pousan li ta wè l negatif si omwen 10 pousan l pa wè pozitif se retire ou bò kote moun sa zanmi fanmi anmoure jèn ou konn di l nan tout bagay tout moun tout Tout jan tout bagay and kòman ta di sa on negatif la epa moun sèlman ki pote gen de bagay wap fè tou ki se ki ap rale on negatif kap rale move bagay sou ou donk evite fè twòp bagay ke nou pa konnen just pou yo di nou eklere evite fè bagay pou pou yo di oh m te wè entèl te fè tèl bagay oh m te wè entèl te di tèl bagay si w pa konn sa l te di si w pa konn poukisa premye moun ki te fè l la te fè l. Oubyen premye moun ki te dil la te dil. Donk sispann avèk bagay sa yo mezanmi sispann sispann ane 2020 an rantre li rantre tou nèf en menm jan avèk tout lòt ane li rantre tou nèf donk m pa pral kouri di nou sante pwosperite bagay map just di nou bon kouraj avèk ane a en si youn nan sa m di yo ka ede nou nan kèk lòt bagay, m ta m tap kontan anpil and si si se le ka nou ka mete sa nan kòmantè a ou byen si gon bagay nou pa renmen nan video a tou nou ka dil nan kòmantè a si gon bagay m bay manti nan video a ou byen ou pa dakò avèl ou gen yon lòt ou gen yon lòt pwen de vue sou li ou mèt ekril nan kòmantè a map li tout and map reyaji avè nou se te Lady ki te tounin yon lòt fwa. Pou m fè yon ti pale avè w. Sa se yon premye pati nan videyo a paske m gen yon challenge m pral fè avèk sè m yo. Bon gen youn ki potko ki poko leve, gen youn ki ap lave. Donk se pou sa m pa fè l. E dezyèm videyo ke m ap lage jodi a oubyen demen, sa depan. N ap wè 2 challenge. M poko ka di nou kisa yo ye men se 2 challenge k ap vini. Donk mèsi paske ou te gade videyo a. Pa bliye abone, like, comment epi share. Mèsi!